Sa kap fèt eta news, sa kap fèt nan Sèm Avòse RJ, pa bliye like, subscribe, pataje videyo a pou lòt moun wèl. Bon, jodi a la nou vin pale de yon atis ameriken ki rele Tekashi 69. Tekashi 69 se yon atis ki fè anpil bri nan kominote ameriken nan. Tekashi 69 ki fè anpil featuring avèk anpil lòt atis e ki gen anpil hit nan billboard ameriken nan. E kote ane pase Tekashi 6 9 tonbe nan yon pwoblèm kote yo arete misye pou yon pakèt bagay nan gang nan klan misye te ya, m pap di gang nan klan misye te ya ki te konn fè yon pakèt zak malonèt ke misye te ladan l tou. Kote yo arete misye e yo bay yo di misye misye ap pran 45 an oubyen lavi anndan prizon. E Yo bay misye yon deal. Deal la ke bay tout non tout non moun ki anndan gang nan, tout non moun ki konn fè ak malonèt. Sa misye fè, misye bay tout non moun yo, misye denonse tout non moun yo, li pa kite yon ti grenn. E pou jij la te ka retire sou santans misye a. Bon, nan mwa desanm sa, nan mwa desanm 2019 la, misye gen pou l al devan jij pou l konnen si l ap pran 5 an oubyen 3 an prizon nan. Men misye anvan lale devan jij la, misye genlè ki bezwen ale lakay li, ki pa vle ret nan prizon, misye ekri jij la yon lèt kote lap mande jij la padon, kote lap sipliye jij la pou jij la kitel ale, pou jij la bal yon dènye chans. Ke misye di jij la, li pat vle anndan geng nan, men li pat konn kòman poul te soti. Paske yo te menase vi l, yo te menase vi manman l, vi pitit li. Yo te di y ap tiye l. Li pa t konn kòman pou l te soti anndan geng nan. So, li te oblije rete. Men, se pa moun sa l ye. Li bezwen retounen nan moun, li bezwen retounen moun li ye a. E jan 2 moun sa lap vann nan Moun sa lap vann nan mizik la E kalite moun sa e pa kalite moun sa li ye vre Se sa geng nan te vle l fè E tout sa lap fè nan mizik la Jan lap reyaji Tout sa lap di tout sa lap fè Se geng nan Se geng member yo ki di poul reyaji konsa poul fè sa lap fè yo se pa janr de moun sa liye se pa bagay sa ou vle fè nan lavil kote lap mande jij la yon dènye chans pou jij la kite lal la kale poul restabli lavil poul rekomanse nou son lòt son lòt kategori Nou pa konn si jij ap bay misye chans lan, nou pa konn si jij ap kite misye ale, oubyen si jij ap fè misye pran 5 an oubyen 3 zan prizon nan. Bon, mwen menm nan panse pa m, mwen panse misye ta sipoze pran 3 zan prizon oubyen 5 an prizon nan. Poukisa? Paske gen yon seri de bagay w ap di. Gen seri de bagay wap fè nan lavi fòk ou pran yon leson ladann. Fòk ou pran yon leson. Si w pa pran leson an, e apre apre kèk tan ou ka tonbe nan menm bagay la ankò. Sitou bagay sa yo se lajan e ou konprann e gon gon jan de vi wap fè nan bagay sa e ou pat konn fè deja. Ou ka retou a nenpòt kèl moman ou ka retonbe ladann ankò. Men nou pa konnen, ann swiv pou n wè si jij la ap bay misye chans lan. E Deta News ap fè w konnen nenpòt sa t tonbe, nenpòt sa t fèt, si misye jwenn santans li, oubyen si yo kite misye ale. Ansanm avè w se te RJ sou Deta News, pa bliye like, subscribe, pataje videyo a fè yon lòt moun wè l. Fèl rive nan 500 nou konnen nan depi nou rive nan 500 subscribers nap bay yon prim male se te ansanm avèw Orje sou Teda News baww gang gang.